Kòman pou nou parametre chanèl YouTube nou an? Lè m di parametre, se de bagay ke n ap bezwen fè ki ap la otomatikman ke nou pibliye yon nouvèl videyo ok. Donk se de bagay ki ap la ki pral e m te kapab di pèmèt chanèl nou an li pi pwofesyonèl. Pou nou fè sa, nou prale nan chanèl nou an, nou prale nan YouTube studio. sa li pi fasil sou yon òdinatè ok si nou pa gen yon òdinatè nou kapab ale sou telefòn nou nan fè nan vèsyon òdinatè epi nap kapab jwenn li epi la nap vini anba la agoch anba nèt avan kote ki ekri kòmantè la nap fè paramèt lè nou rive la nou wè sa di paramèt jenero donk inite kòm dola deviz donk chwazi dola ameriken epi M wè pi anba m wè chèn. Kisa m jwenn nan chèn? Pa egzanp la lè m vin la m wè non chanèl mwen an, m wè non chanèl mwen an ki parèt la just fun gag and joke ok epi aprè anba m wè mo kle ok poukisa mo kle sa yo enpòtan ebyen se sa chanèl mwen an pale ok ou menm si w fè yon chanèl ki pale de spò w ap vini la ou pral chèche de mo kle ki konsène spò jan m te di lan pa egzanp si w ap chèche Sou chanèl mwen pale de spò, m pral eseye lanse yon lòt paj YouTube pou pa deranje sa m kòmanse fè a. Pa egzanp, m pral chèche m pral chèche best goal ever. Ok. M pral chèche sa. Ok lèm rive la m wè la m wè m genyen sa ki genyen 7 milyon vue ok si m ouvè chanèl si m ouvè e e m kapab di video sa m kapab gade kisa chanèl sa fè mo kle ke l mete ok m ap tann sa lòd pa egzanp m wè la se de mo kle ki ki vreman kapab enterese m si m ap fè yon chanèl ki pale de spò.

yon lwa kote ke ou oblije di eske video la li fèt pou timoun oubyen li pa fèt pou timoun. Donk la nou wè defini cette chaîne conçue pour les enfants, donk non, epi non ne pas définir cette chaîne conçue pour les enfants. Donk mwen koche paramèt sa, m pa bezwen apre a chak video map pibliye kote ke m pral di ke video sa li pa fèt pou timoun. Otomatikman m di YouTube channel mwen pa pou timoun ok. Epi Lòt bagay mwen wè la, ou wè l di m logo. Donk m kapab mete logo chanèl mwen an tout o lon videyo a. Lou konn ap gade yon videyo, ou wè ti logo sa parèt, yon ti logo ki parèt. Te kapab di adwat videyo a, tout o lon videyo a. Donk nou pa bezwen mete sa, se pa enpòtan. Men nou kapab mete l. Pou nou mete l, n ap jis vini la, chanje l imaj, epi n ap chwazi imaj ke nou vle an, ok. chanje limaj, e nap chwazi imaj ke nou vle a epi lap enpòte l. Donk li di nou tay imaj lan se 150 pa 150, li di fè yon MB. Ok, la yon opsyon adisyonèl, donk sa nou pa bezwen sa. Ok, lè nou vin la nap pral wè paramèt de miz an liy. Ok, si nap gade la nou wè m gen yon deskripsyon deja. Deskripsyon sa li pral nan tout videyo ke map poste. Otomatikman m poste yon vi map poste yon videyo, deskripsyon sa l tou rantre ladan l. Donk si chanèl mwen pale de spò, a chak videyo map poste map jis bezwen ajoute yon ti deskripsyon de twa lign men deskripsyon sa kote map envite moun yo abòne avèk chanèl lan, lyen chanèl mwen an, eksetera se ap toujou menm bagay la. Pa egzanp. Ok sa chanel mwen pale de gag donk se ap toujou menm bagay lan pale de bagay pou fè moun ri donk se ap toujou menm menm menm bagay lan ok pa egzanp sa la m kapab mete mo e hashtag mwen yo la pa egzanp m kapab mete fan gag fan gag and joke epi m ap mete funny video Komedi videyo. Donk, 3 mo, 3 hashtag sa yo ap toujou parèt nan tout videyo ke m mete yo. Otomatikman m pibliye yon videyo, li tou ladan. Pa egzanp la, mwen m gen mo kle yo. Pa egzanp m kapab mete 2 mo kle otomatik. Chanèl mwen an ap toujou pale de. griyen dan komedi. Ebyen, tout mo kle m yo, yo gen rapò avèk komedi. M, jan m te montre sa m t al chache sou bay gòl lan, e bagay foutb, spò lan, si w gen yon chanèl ki pale de spò, ou ka mete de mo kle otomatikman w pibliye yon videyo ke w, w ap jis ajoute kèk lòt mo kle. Pa egzanp, si nou wè la, m gen posiblite m ajoute 500 mo kle, mete 476, donk mwen kite plas pou m ajoute 2 mo kle ki kapab diferan, mwen kapab pibliye yon videyo, tit videyo a diferan, m bezwen ajoute tit videyo a nan mo kle yo. Donk se konsa pou nou parametre chanèl nou an, epi nou fè anrejistre konsa chak lè nou pibliye yon videyo nou pa pral bezwen reajoute yon deskripsyon, reajoute tag, reajoute mo kle, tout sa yo gentan ajoute otomatikman sou yon travay enòm ou ka jis oplode videyo epi wal fè pati pati w. Ok La li enpòtan Eske nap bay moun dwa itilize Reutilize video nou an Ok mwen bay moun dwa reutilize video sa m poste paske m pa kreye yo se pa mwen ki fè yo donk m paka al di yon moun ou paka itilize yo donk m bay moun dwa pibliye video a epi nan ki lang video yo ye m mete anglè epi Contribution de la communauté dezaktive donk m paka al mete kote ke moun ka kontribye ok epi. kategori. Donk kategori eske se spò wap fè, eske se mizik wap fè, eske se eske kisa wap fè egzakteman. Ok mwen menm chanèl mwen se se de blag li pale, se komedi li pale map mete imou ok. Imou epi map fè anrejistre. Otorizasyon tou sa kominote pa egzanp sa. Se kote ke bon, gen moun ki toujou ap kòmante videyo sou YouTube ki ap mete lyen nan videyo a, men mwen mete bloke lè lyen. Donk si moun nan mete on, mete on lyen pa egzanp, e, on lyen, on lyen an kòmantè, videyo, kòmantè sa ap tou bloke pa egzanp. Moun yo konn ap vin di abone avèm. Si moun mete sa nan kòmantè, kòmantè la ap tou bloke. Pa egzanp, moun yo konn ap klike pase wèm. Si yon moun klike avèk kòmantè avèk mo sa yo pase wèm YouTube ap konplètman otomatikman tou bloke kòmantèl la ok epi la se blablabla ki genyen YouTube tout sa ou dwe respekte konsènan YouTube donk nou pa pral pran tan li tout sa yo epi sa kote nou ajoute yon deskripsyon otomatikman paske deskripsyon sa nap toujou genyen nan nan videyo nou an epi la si nap pibliye yon nouvo videyo nap jis ajoute kèk ti bagay ki konsène videyo a men kòmantè sa yo sa lap Deskripsyon sa ap toujou valab pou tout videyo ke m ap pibliye. Ok. Epi lè fim fè tout sa, m fè anrejistre. Ok. Donk, m swete ke nou te, nou te e memorize sa m te di n ap vin nan paramèt. Epi apati de la, n ap kòmanse paramèt chèn. N ap mete tag chèn nou an. Ok. Epi paramèt avanse, n ap di videyo nan pa fèt pou timoun. Branding, n ap mete logo nou an si nou vle, men l pa enpòtan. Paramèt de miz an liy, n ap ajoute yon deskripsyon ki ap la otomatikman nan chak videyo ke nou upload. Epi mo kle, n ap mete de mo kle ki apwopriye avèk chanèl nou an, paske nou konnen chanèl nou an si l pale de spò l ap toujou pale de spò, ebyen nou kapab mete de mo kle ki konsène spò paske nou konnen mo kle sa yo n ap toujou bezwen yo. Epi kite plas pou nou ajoute de mo kle ki pral konsène chak videyo ke n ap gen pou nou pibliye. Epi se osi senp konsa nou kapab parametre chanèl nou an pou ke nou pèmèt chanèl nou an gen plis vizibilite.